Timoun pa kenbe relasyon. Timoun pa kenbe relasyon. Sa pa pou Yves. Timoun yo k pral vin di manmi poukisa w rete nan relasyon an, kisa l te konn fè w? Li te konn abize w, li te konn bat ou? An nou serye ak lavi non. An nou serye ak lavi. Eske l te konn abize w? Eske l te konn bat ou devan pitit ou? Dayè se pitit li yo ye si timoun yo pap janm kanpe timoun toujou ta renmen wè manman yo ak papa yo together pa vin fè sa Blondine.
Mezanmi guys anpil moun fache aprè Blondedy ta pale poul fè konnen ke se pitit li ki te dil poul kite relasyon li menm avèk Yves la e nou ta pral jwenn Nikita li menm ki pa mete dlo nan bouch li poul pale a Blondedy Pran san nou, pran tan nou pou nou tande tout ti detay ki nan videyo a. E pa bliye, abòne, pataje pou nou ka jwenn plis videyo.
Jameson Danger Premye fwa ke non on moun ki pa pitit mwen ki soti anndan vant mwen. Ale sou biznis mwen, ba mwen fè moun konfyans mete non yo sou biznis mwen. Mwen te met teren mwen tankou deje nan tèt mwen manje pitit mwen yo, non wap wale sou li. Jamè. Zapoyè lèm te marye, premye maryaj mwen, wè tout sa machte yon non bat sou yon ladan yo. Pa met non sou anye. M pa janm met non m sou anyen. Paske ou pa travay pou anyen. Ou pa travay, m pa ka pral ba w sa w pa merite. Ou mete yo sou non etranje, sou non moun, sou non akawontant mwen. Pa mete yo sou non moun. Pa kenbe anyen sou non. Bòt kounya, Mwen tal gade wap wè non marim, papam, biznis patnèm, sou biznis sa. Ou konn sak fè sa? Mbal do sak fè sa. O pa avan mbat mete non moun sou biznis mwen paske mte feel like mpou kòm. Msye mran san pou mken kanpe biznis la. Pat gen moun ki te merite, si yon bagay rive m pou eritye biznis mwen, biznis mwen pral jwenn pitit mwen. Pat gen moun ki te eritye, si map divòse avè w pou m ba w mwatye nan biznis mwen. Lòt ou wè di, mande Bondye padon 7 fwa 77 fwa, Seyè papa m mande w padon, Jezi papa m mande w padon. Papa, se jis yon egzanp m ap pran. Ginen yo lwa yo. Se jis yon egzanp m ap pran. Se yon egzanp nan bouch. Li pa gen anyen pou wè ak nanm mwen ak kè m. Menm si D-Perfect ta ap kite m. pou yon fanm m pa kapab al nan biznis lan menm si l t ap kite m pou yon fanm li pa ka ale de men vid Map fache paske lap kitem pou yon fanm. Men keurm pap janm fache paske li merite pou lal byen viv ak fanm nan. Pou li menm poul byen viv. So a koz de li menm fanm nan ap byen viv tou. Menm lèm tap fè jalouzi map kriye m rayil paske lap kitem pou yon lòt fanm mande Bondye nan syèl la 7 fwa 77 fwa padon map fache paske li kitem pou yon fanm m paka fache paske li sipoze gen 20 30 40 pousan de biznis lan whatever sa jij la pral bali a. Map fache pou fanm nan. M pap bon manti, map fache, map kriye, map fè live, map di kaka, map fè depresyon, map fè tout pwoblèm. But kèm, lèm potko marye avèl, m te konn di, Veronica, sim mouri, Pran swen di. E m fè pitit m konfyans. M di vivi si m ta mouri, pran swen di. Make sure di gen kay pou l rete, li gen machin, make sure ke li gen dwa nan blondlight oubyen si son kòb n ap ba li chak mwa oubyen chak de semèn. Sa se bagay pitit mwen te konnen. Sa se anvan ke m te marye avèk li. Ok? M toujou di Veronica sa. M di Vivi, nenpòt sa k ta rive m, si w kite di soufri, nanm mwen p ap repoze anpè. Veronica toujou di m, Manmi, ou pa bezwen pede di m sa. M konnen di se papa nou li ye, di ap toujou la avè nou sèl si di ta vin marye li pral jwenn yon lòt moun, malgre sa nap toujou ret an fanmi manmi m pwomèt ou sa, a se sa m te konn di pitit mwen. But lè m fin marye jan m wè nèg sa ap travay la sa nou wè. Di ap fè pa 1 pou 100 de sa di fè non. Si nou te wè sa di ap fè nan biznis sa a, jan di travay nan bi, di ap antre a 4 è di maten, di ap leve a 8 è, 9 è di maten pou l gen tan nan warehouse la ankò wi. Sa nou wè di fè yo pa menm 1 pou 100 de sa di fè. Jan di chanje tout aspè biznis lan, jan l chanje tout fòma biznis lan. So kitem pa gen anyen pou wè ak biznis la kem vin fè lapè avèl. Se pa yon bagay m janm vle fè moun kado. Paske m toujou di Blondlight se manje Veronne, Veronica, Verity. Se manje yo, se manje pitit yo, manje mari yo, manje madanm Veronne. Li pa manje gason. Ou toujou ap bat pou desann mesye an an koulis kounye a e di perfect ki pa fè pou ou pandan se tan m panse m panse wi yo toujou ap di timoun yo pa pitit Yves li pwan avèk timoun yo sou ponyèt ou a vle di ou fè konprann ke a vle di ou fè konprann ke se pitit ou ki fè w konnen pou sòti nan relasyon ansanm avèk Yves men si w ap gade byen Yves pa janm sal ou nan move kondisyon l pa janm pale de ou. Malgre tout bagay li te ka vin la vin pale vin bagay li pa janm fèl ou toujou ap rabese mesye a fò pa fè sa ou menm a diva m ta mete nou nan menm pla se menm jwèt diva ap jwe avèk merize a la wap fè la. Pawòl ka rive lwen, pawòl ka hurts yon moun whatever w te fè erè whatever w te ret nan relasyon pou timoun se pa bagay pou wap vin di nan sosyete sa se bagay moun sòt moun enbesil moun tè atè. Don't do it Blondine Plizyè fwa si w wè moun pa ka di w sa Plizyè fwa w fè sa Ti Iv poko janm moute la epi w la pale mal de ou Ou kòmnse ap chache yon tagèt pou vin leve zen avèk tout moun Respekte mesye a Li fè anpil tan nan lavi w E m panse l pran w a 2 po moudon w. Lè ti iv te pran ou pat anyen nan lavi. Ti iv pa mache deyò menm jan ansanm avèk dipèfèt paske moun nan gen yon karyè l tap travay wap toujou wèl konsa ou poko mete dipèfèt chita yon kote se sèlman sa wap regle a poul kole nan mouda w fòk ou ka konprann tou m pap joure w m pap derespekte w map pale w tankou moun avèk moun ou te vle ti iv fè sa w wè dipèfèt ap fè a li patap kapab sil gentan l te ka pase pou ou M pap derespektel piga nou pran sa mal guys men respekte moun ki te nan laviw pa desann yon moun pou moute yon lòt Dperfect pa fè anyen pou Blondine se ou k fè pou Dperfect paske ou santi w alèz nan po a se paske l antre nan po kew vlel antre a ou pa wè w fèl pa jwe mizik ankò ou pa wè w fèl kòmsi tout moun ap ranse ansanm avèl. Eske ou wè moun te konn ap ranse avèk ti Iv? Yo te toujou sa, jiska prezan wap wè tout moun respekte ti Iv. M pa konn si e ti Iv li rele m, m rete la ti. M pa konn poukisa m mete ti nan non mesye a. Eske e ti Iv li rele m pa konnen. Si se pa konsa l rele eskize m. Eske non l gen ti Iv ladann guy? Paske m pa vle, paske m wè ti a kòmsi se yon bagay wap rabese. I don't wanna say it like that. Si se pa konsa l rele fè m konnen silvouplè. Kòman non mesye a rele? Ou pa bezwen banm vreman non mesye a non rezo a ti cheri Yves ok avek tout respè Li pa bel bebe m yo li pa bel pou Blondine ap pale konsa Blondine vin ap pale komsi Dperfect pa fè pou li akoz jan l wè Dperfect li vin met non l tande sa l rete l di fanm ayisyèn nou wè la fanm telman engra mesye m yo Fanm telman engra, fanm telman engra pou Blondine kanpel diw konsa, se sa fèl pat janm mete non nan byenl nan bagay. Eske ou tande sal di? Epi depoul te fout pran bout mesaj sa li te fout sou fanm sòt. Epoul te pran bout mesaj sa poul te sou, paske ou paka dim konsa ou avèk yon moun, moun sa pran w a 2 po moudòw, se li k mete w kote w ye a, wè pa wè se li k te fè premye batay yo ansanm avèw. Nan rezo Facebook. Jodi a pou kanpe pou fè konprann se pitit ki di w manman poukisa w ret nan relasyon sa. Ti ètrè sanwont, an fransè. O pat met non w sou bagay, se pou tèt wi, ou pa ou pat vle gason ap sesi. Enben, timoun yo pa pou timoun yo pa pou Iv. Lè w ap pale konsa ou vin sòti fè nou konprann pitit yo pa pitit Iv. Paske m pa kwè pou ta gen pitit avèk yon nèg, pou nèg sa ta mari w, pou fè konprann ke le fèt ke w ap pè degouden plis ke moun nan, pou fè konprann ke w pap met non moun nan sou byen w, pou si zanka w mouri pitit yo pa pou iv enben w ap pale wi, w ap pale wi Blondine w ap pale wi, si w ap pale, pale pou nou konprann, w ap pale wi, w ap pale, w ap pale ba nou wi. Lè ou rete ou pa jwenn anyen pou fè anyen pou di ou pa wè zen pou leve kounye la men ni non bebe m yo an nou an nou an nou seye se lojik nap fè nap fè lorik sa yo pa rele lojik nap fè lorik ou konprann e lorik nap fè se bagay sanwont wap regle ou vin mete ou nan menm kad avèk avèk diva kote l fè konprann se america pou ta fèl frekante.